Mwen t ap dòmi ansanm avèk yon kouzen m lakay lan. Lè m pantan, m wè m san pantalon, bouboun mwen ap fè m mal. Demen maten lè m ap fè travay, m wè yon kapòt nan poubèl lan ansanm avèk tout spèm. Lè m mande kouzen m nan sa k pase, li fè m konnen ke se yon laponyèt ke li t ap bat. Storytime. Kouzen m nan pa yon moun ke m leve avè l. Se pou rezon ensekirite Kenskòf ki te vin fè l fè de jou lakay lan. Mwen t ap viv nan yon chanm doub e nou chak te konn toujou dòmi sou yon kabann diferan. Kouzen m nan te konn toujou ap mande m pou l dòmi bò kote m. M te konn toujou di l ke m pa dakò. M gon abitid, lè m ap dòmi, m toujou renmen mete gwo mayo ansanm avèk bout pantalon. Kouzen m nan te konn toujou ap gade m e l te konn souvan di ke mwen gen bèl tete. Li te konn toujou ap ban m ti tap. M pa t janm pran sa pou anyen, vi ke se kouzen m, m pa t janm panse sa te ka deranje. Byen rapid, m te alèz ak kouzen m anpil, e se sèl grenn moun alepòk ki te konn gen aksè al nan telefòn mwen, gad foto, tout bagay. Te gen yon videyo seksi ke m te fè alepòk pou m te voye pou mennaj mwen. Kouzen m nan te pran plezi nan gad videyo sa. Li te konn souvan di m, Woww, gad jan w gen bèl kò, gad jan w bèl, souwat kouzin mwen, humm! Pandan ti tan ke kouzen m te vin fè lakay lan, nou te konn toujou ap sòti al nan klèb, E a chak fwa yon nèg gade m, kouzen m te konn fè gwo jalouzi. Yon fwa l te menm arive batay nan yon club akoz de mwen. M te konn tèlman fè dè jalouzi, m te konn wè yo biza. M te konn di l, why w ap fè tout bagay sa yo vu ke w pa mennaj mwen? E de la, li te konn fè m kwè ke rezon de plus pou m fè jalouzi pou ou, paske m pa vle pyès lòt nèg gran sa avè w. Tan ap pase, jou ap pase, mennaj mwen vin ap fè jalouzi akoz de relasyon m ansanm avèk kouzen m nan. M te vin fache ansanm avèk mennaj mwen, m di l pa janm fè m bagay konsa, Kouzen ret kouzen, li pa sipoze menm doute ke yon bagay antre nou ka pase. Mennaj mwen te vin fache paske m fache lefè ke kouzen m nan deranje. Mennaj mwen mande m pou m chwazi ant li menm oubyen kouzen m nan. Sincèrement guys, family first. Why pou m kite yon mennaj gate relasyon m ansanm avèk kouzen m? M te fè misye konnen ke li pa sipoze mete m nan sitiyasyon sa yo, li pa sipoze ban m jan de chwa sa yo. E la, li te ret kwè ke mwen ansanm avèk kouzen m nan, nou te nan yon bagay. Kèlkeswa fason m te eksplike misye bagay lan, li pa t janm vle kwè m. E sitou, mwen ansanm avèk kouzen m nan te vin kloz nan yon espas de tan ki te trè minim. E kòmsi tout bagay te vin pa jwe an favè m. Laj mwen an fè m konnen ke se gason li ye. Jan misye te konn ap gade m nan, se pa yon rega kouzen-kouzin. M pa t janm te konn kè, m te jis panse ke l te konn ap fè jalouzi, jis pou l te konn mete m nan pwoblèm ansanm avèk kouzen m. Enben, se konsa, mennaj mwen te vin trete m de devègonde, li te kite m pou m te rete ansanm avèk kouzen m. Se nan pye kouzen m ke m te vin ap kriye. Se nan pye kouzen m ke m te vin geri de menaj mwen. E se konsa mwen ansanm avèk misye, yon fwa, nou te vin dòmi ansanm. Mwen se yon moun ki dòmi di anpil anpil, e kouzen m te toujou konn sa. Yon fwa pandan m t ap dòmi ansanm avèk li, e kòmsi m te fè yon rèv, mwen te reve ke m t ap fè bagay. Mwen te jis pa t pran sa oserye. E lelandemen lè m te vin reveye, mwen te wè m san pantalon e bouboun mwen t ap fè m mal. Malgre m te wè tout bagay sa yo, m pa t panse yon segond ke kouzen m nan te ka fè m yon bagay. M te menm al panse maybe se nan vire, pantalon m te vin retire. M rele kouzen m mete l chita, m di l sa k pase, poukisa kapòt sa. Li te fè m konnen ke nan lasware se yon laponyèt ke li t ap bat. Apre sa l di m, kouzin pa di m ou panse. M di l nope, m fè w konfyans. M pa kwè w t ap janm fè m yon bagay konsa. Peu de tan aprè, kouzen m nan te vin al an pwovens e a nos jours m ap poze tèt mwen kesyon, èske sa te reyèlman pase? M pataje story time sa ansanm avèk nou paske depi lò, mwen santi lespri m pa trankil. E, sa k pi dur dans l'histoire, se paske a nos jours, m pa t janm eksplike pèsonn ke sa te rive. Antouka, story time sa fini la. Kite nan kòmantè ki jan de story time ke nou ta renmen m fè pou nou. Like videyo sa, pataje l ansanm avèk yon moun ou konnen ki gen yon kouzen l ki alèz ansanm avèk li menm jan ak pa m nan.